Sa vle di se mwen k konnen lè Gede a manje pou li, li pa t bay Gede yo manje paske l pa t vini. Li di se premye ane l pase li pa bay Gede yo manje, se mwen menm ki koz li pa bay Gede yo manje. Bon l pa di m pa t ka bay levanjil paske li menm li gen pou li levanjil, men m ta sipoze fin bay Gede yo manje pou li avan m te levanjil.

Pale, pale non. Jodi a, m rele nou an jijman. Di tout espri ki te konn itilize m. Kèlkeswa non nou te genyen. Jodi a, mwen konvèti. Mwen bay lavi mwen a Bondye. Mwen rele nou an jijman e m vin di nou. Mwen revoke nou. Mwen revoke nou. Nou pa gen pouvwa sou mwen ankò, paske apati de jodi a, sa k te lye m avèk nou an, vye mouchwa sa yo, m ap brile yo. O non de Jezi. Fese yo atè. Amèn. Mete nou. Kiyès k ap brile pou nou?

Ya bare pou. Satan bezwen konnen son ti grimas li ye wi. Ok sa pa mache. Tout vye espri danm ba la, vye mouchwa na sa menm se mouchwa ye menm.
Amen. Bon temwanyaj mwen ou anpil se vre humm e map di Bondye mèsi pou sal fè nan vim yo menm lè m poko chanje vrèman paske m gwo bagay map mande Bondye pou li edem chanje e gwo san e renmen goumen renmen joure son bagay mwen pa vle soti. Men a poko rive sa ap fèt. Past map mande w pou edem priye paske gen anpil anpil efè k fèt sou mwen

Mimi dim konsa demen si Dye vle de map tann ou wi pou vin bège de ak mwen kounya la i di tankou m tande vwa on pastè ap pale la m di wi nan legliz ou ye i ri paske m de bon mès menm lèm nan voudou lèm prale m toujou ba mango yo bò kòw la menm di Bondye beni nou men m pat konn di sa kòmsi avèk yon lafwa ke Bondye beni yo non jis ap fè tapaj pou mwen pat gen Dye vre. Kounye a, 2 novanm, mnje lè m nan telefòn, m di Bosa, yè, li di Bosa l ap tann mwen, me sou pon. Bluiza, l ap tann mwen pou mwen met bebe a pou li. Kounye a la m di, me me konsa, epoutan, non, gade m soti la.

Li di konsa, Ou pa prale nan Gedi kote manbo a la? M di, Sa m pral fè nan Gedi? Kounye a la, sè m nan di konsa, E, menm lè w pa ale, m konnen se kè w ap mare paske w pa wè bon levanjil vre, w pap fè levanjil. M di, M toujou di nou sa, m asepte Kris, men m poko gen lafwa. M santi m fèb toujou. Men gen kèk bagay, se pa Bondye pou ki fè m envite w, mwen menm pèsonèl m ka envite w. Kounye a, yè papa m di m konsa, afòs ke m pa bay Gedeya manje pou bòkò Meme, Meme rele m nan telefòn li di m konsa, kenpòt sa ki rive m, Sèl sou kont mwen. Sa vle di se mwen k konnen bay Gede a manje pou li, li pat bay Gede yo manje paske m pat vini. Li di se premye ane l pase li pa bay Gede yo manje, se mwen menm ki koz li pa bay Gede yo manje. Pòl pa di m pat ka bay levanjil paske li menm li konprann levanjil, men m ta sipoze fin bay Gede yo manje pou li avan m goute levanjil.

Espri a gentan nan yo. La e ranje yo. Yo gentan konnen ki jan pou yo fè pou yo gen Espri a. Men pas, m pap janm sispann di sa la, pa vin ede m priye pou 15 janvye, 2 janvye, m toujou konn fè vodou rive jis 11 janvye, e menm lè se pa mwen menm ki fèy pèsonèl, men se mwen menm ki konn an tèt la akoz de fanmi m te di ak Yah Marvella pou n ap fè ki konn ap fè seremoni se mwen menm ki konn mtye kabrit yo pou yo men msanti sa ba ou anpil anpil anpil pwoblèm paske menm mwen menm sa yon ti jan banm pwoblèm tou paske mpa gen lafwa vre jan poum ta va gen lan e pa gen kenn moun lakay la ki kwè vre ke m Pa fon bagay serye nan levanjil men se pa sam vle. Pandan map dòmi m wè se mwen menm kap kouri nan yon dlo epi dlo a gon twou pandan m tonbe nan twou a epi sè madan joslin nan rèv la m wè nan rèv la epi pandan mèt tonbe nan twou a li di angeline ou pa wè la gon twou m di konsa la gon twou mwen ki te diw m pa wè twou a. Kounya la epi menm nan dòmi m di lakwa e son bagay m pa mande Bondye pou l fè. M di mwen kite Zumba yo twò etan m ap pale konsa epi lè m glise m tonbe nan twou a. Men ou panse l ta va di nan dòmi a m te di w sou ba twou a m p ap rantre pran w. Epi la menm madan Joslè antre li pran m nan twou a. E m di Bondye mèsi paske l te rantre pran m nan twou a paske si l pa t pran m nan twou a m pa konnen kote m t ap. Epi se pandan m fin fè rèv la yon pòtal la frape epi sèm si pa.

Mwen menm tou kotem prale m konn ale avèl vre paske yon lè Indien pandan map vini sot nan seremoni li gon kamyonèt kap vini nan lari an men se sèl kamyonèt la ki nan wout la epi li kanpe li di ou pa prale m moute kamyonèt la tout moun yo ap pale m pa janm ka tande kisa moun yo ap di genlè se sèl mwen kite moun pami moun yo kite nan kamyonèt la lèm fè sa m rive bò tabènak m wè kamyonèt la ankò san ke pa Yon lòt lari pou ta pase, pou ta va epi tan rive bò legliz Tabènak la. Chofè a di, Ou poko rive toujou? M di, No, m poko rive. E m p ap ban nou manti legliz, m p ap pè. Kounye a la, lè m rive pon nan pwojè a la, m kwaza kamyonèt la ap soti nan kafou Roro. Se la m te yon ti jan pè. Kounye a la, lè m fin kwaza kamyonèt la, li di, Ou poko rive toujou? M di, No, m poko rive toujou non. Aprè nou pral di poukisa kamyonèt la derape, lèm rive devan pòt lakay mwen, m wè yon gwo gwo chyen epi m ale mete tout wòt mwen m antre, m fin antre aprè m ouvri pòt la m di chyen an mèsi m rive wi. M te panse se yon espri kòmsi ki te vin mennen m e pou otan Nan demen maten yo te pote papa m plent mwen, yo te di papa m sispann fè m mache lannwit. Men se pa mwen ak volonte m ki te vle mache lannwit, se espri yo ki t ap fè m mache lannwit a e nan seremoni. E m ap mande pou nou ede m priye e temwanyaj yo anpil. E gen temwanyaj m p ap ka fè l anndan legliz la, se mwen menm avèk Bondye pèsonèlman k ap ka fè temwanyaj sa yo. E m ap mande pou nou ede m priye. Menm lè nou tout ki la se efò n ap fè, men nan pawòl n ap di yo, n ta vle pou nou site non m ladan l, pou nou priye pou mwen. Menm lè nou pa konn non m, men toujou leve Bondye, di ti dam nan k toujou ap temwanye pou espri sispann anmède l la, toujou leve m nan lapriyè. Menm lè m te temwanye l anotrejou, gen moun legliz la k vin la, bon m ka di.